Koudarè pou Seleçao a. Brezil t ap resevwa ekip Venezyela a. Seleçao an fè 1 a 1 avèk ekip Venezyelyèn nan e vwala Brezil kite Arjantin nan premyè plas klasman an. Avan match Brezil fas Venezyela epi Arjantin fas ekip Paragwe an, tou lè 2 ekip sa yo te genyen 6 pwen. Ebyen apre match tou lè 2 ekip sa yo nan twazyèm jounen an, Brezil rete avèk 7 pwen apre match nul li kont ekip Venezyela a e Arjantin li menm li genyen 9 pwen. Onz de depa seleksyon brezilyèn nan, Brezil te jwe avèk Ederson nan kan an, adwat Danilo, agoch Aranya, defans santral Marquinhos, Gabriel, milye tèren Casemiro, Bruno Guimaraes, Epi Vinicius, Neymar, Rodrygo, Richarlison, se konsa ekip Brezil la li menm li te kanpe. Dayè, byen avan match foutbòl sa, nan antrenman, Diniz te dakò ke jwè sa yo fòk li gade kòman li te kapab itilize yo ansanm. Ebyen, pa t genyen rezilta ke Brezil li menm li te espere a. Dayè, match foutbòl lan fini yon gòl patou. Nan fè w konnen ke premyè peryòd lan se te yon premyè peryòd ke Brezil te genyen yon laj dominasyon. N ap pale kanmenm de yon seleksyon ki te genyen 79 pousan pozisyon de bal anndan premyè peryòd sa a. Premye aksyon danjwez de seleksyon brezilyèn nan se te yon frap de Neymar ke gòlkipè a li menm li voye an kònè. Brezil te genyen balon an men se te kanmenm yon seleksyon ki te gen anpil enpresizyon. Anpil movèz pas pou seleksyon brezilyèn nan e mitan tèren an te trè rèd. E pwoblèm ki te genyen nan mitan tèren seleksyon brezilyèn nan se ke Casemiro avèk Bruno Guimaraes se 2 medyen rekiperatè, menm lè Bruno genyen kapasite pou li ale vè lavan gras a kapasite teknik li, men ou santi ke Neymar te fè twòp sakrifis pou l t al pran balon an pou l òganize jwèt. E difikilte ki genyen nan ka sa, Se lè w ap jwe avèk 2 milye tèren ki sanble, ki idantik nan rekiperasyon an, epi w ap jwe avèk yon atakan ki kapab retounen vin patisipe nan elaborasyon ak konstriksyon jwèt la. E lè ekip la li menm li fè yon regwoupman defansif gen anpil agresivite pou l al chase balon an, Ebyen, de tanzantan genyen makaj endividyèl ki fèt sou Neymar ki koz ke Neymar oblije retounen trè ba pou li al dèyè balon pou l fè jwèt pou seleksyon brezilyèn nan. Lè sa, regwoupman defansif ekip lan li menm li tèlman dans, li konn mete jwè w lan nan sitiyasyon inadekwat. Donk se sa k te rive seleksyon brezilyèn nan. Malgre Brezil te gen posesyon balon an, Te genyen dè okazyon, te genyen dè tantativ, men se te kanmenm yon premyè peryòd steril pou ekip Brezil lan malgre 79 pousan pozisyon de bal. Dezyèm peryòd lan, Brezil pral louvri skò, yon kònè de lagoch vè ladwat de Neymar e yon kout tèt de Gabriel ki pèmèt ekip Brezil lan louvri skò lè sa nou tap jwe senkantyèm minit de je. Men aksyon ki mennen kònè lan se yon in de Rodrygo Neymar, yon koneksyon Rodrygo Neymar e frap de Neymar lan nan menm arè ki ale an kònè lè sa nou tap jwe 49 vyèm minit de je nan match foutbòl sa. e Neymar pral pasè pou Gabriel. Youn nan bagay ki genyen nan ka seleksyon brezilyèn nan si nou pran match avan Venezuela a e ou pran match sa kont Perou e kont ekip Venezuela a, Brezil se sou kout pye arete ke li fè gòl. Match presedan an se te Neymar pou Marquinhos, kout tèt de Marquinhos Brezil te bat 1 a 0 e match sa grenn gòl ke Brezil li menm li fè kont ekip Venezuela a se yon kònè de Neymar kout tèt de yon defansè seleksyon brezilyèn nan lè sa nou tap jwe 50 tièm minit de jeu nan match football lan. Brezil mennen yon gòl a 0 kont ekip Venezuela a. nan tèt pa m, mwen di bon, le fè ke ekip Venezuela a li menm li fè yon regwoupman defansif, jwe sou vitès yo e nan tranzisyon an otomatikman yo rekipere, ebyen pral genyen anpil espas pou seleksyon brezilyèn nan. Mentnan ekip Venezuela a pral fè yon chanjman avèk Jefferson, Yeferson,

e ki de tanzantan t ap mete danje an nan kan seleksyon brezilyèn nan, li te rantre a la senkantuityèm minit de je, n ap pale de Soteldo. Mentnan seleksyon brezilyèn nan pral konnen yon sitiyasyon konplike a la sosannentwazyèm minit de je, yon kout tèt ke Ederson li menm li oblije voye an kònè. Lè sa a nou tap jwi 63 zièm minit de jeu. Brezil 2 minit apre pase tou prè pou l fè 2 zero an. Yon pas de Vinicius pou Rodrygo. Frap pye dwat de Rodrygo ki pa rantre nan kan an. Rodrygo te trè mal jwe sou aksyon sa a. Rodrygo te sipoze fè yon frap kwaze du pye dwa. Vinicius byen bal balon an. E malerezman frap misyon an li menm li pat kadre lè sa nou tap jwe 65 yèm minit de jeu. Epi le Brezil pral nan lojik ke ekip Venezuela li menm li kwè ke l kapab jwenn gòl egalizasyon an e seleksyon brezilyèn nan li menm gen anpil enpresizyon, anpil dechè nan dènye pati tèren an. Vwala, 1 a 1 an pral vini e ala 85 èm minit de jwe. Bitè lan pou ekip Venezuela, nap pale de Edouard Bello, rantre nan match foutbòl sa ala 79 èm minit de jwe nan plas Samuel Sosa. E vwala yon santr sou kote dwat lan de Jefferson Savarino e yon bèl repriz akrobatik kote gòlkipè brezilyen an pat kapab fè anyen lè sa nou tap jwe

premyè peryòd lan, n ap pale de ekip Venezyela a, anndan premyè peryòd lan, Venezyela te genyen 21 pousan posisyon de bal, anndan dezyèm peryòd lan, n ap pale kanmenm de yon seleksyon ki te monte de kran, ki li menm te genyen 36 pousan posisyon de bal anndan dezyèm peryòd lan. Te genyen yon Venezyela ki t ap jwe yon fason anndan premyè peryòd lan e yon Venezyela ki te trè diferan anndan dezyèm peryòd lan. E Soteldo se te kanmenm eleman preponderan sa a ki te deranje seleksyon brezilyèn lan lè balon li menm li te nan pye l. Donk le Brezil fè 1 1 avèk ekip Venezyela a, yon movè rezilta pou seleksyon brezilyèn lan. Nan moman n ap pale la nou pa kapab pale de yon seleksyon ki an kriz, n ap pale kanmenm de Kriz lan nan anndan eliminatwa lan byen sur, n ap pale kanmenm de yon seleksyon apre 3 match ki fè 2 viktwa, yon match nul. Mentnan, nan dènye videyo ke n te fè otou de seleksyon brezilyèn lan, nou te pale de triyo a, Vinicius, Neymar epi Rodrygo nan match e foutbòl sa kote Diniz te dakò ke Rodrygo, Neymar ak Vinicius dwe jwe ansanm sou yon teren. Si nou gade Neymar, Neymar touche anpil balon nan match foutbòl sa. Li touche 101 balon pou seleksyon brezilyèn nan, donk se te plak tounant Brezil nan match foutbòl sa. Men menm Neymar sa, nan match sa, pèdi 26 balon. Se te kanmenm de two pou yon jwè ki te la nan òganize jwèt seleksyon brezilyèn nan nan aspè envantivite a, nan aspè kreyativite a. Pèdi 26 balon, se kanmenm enòm pou Neymar nan match foutbòl sa. Te gen anpil enpresizyon, anpil dechè. E mwen te di yon bagay ki trè enpòtan nan ka Neymar lan, m te mansyone pou nou. Le fè ke jwè lan twouve l nan yon sitiyasyon Kote se li menm kap òganize jwèt Brezil lan, li oblije tounen trè ba pou l al òganize jwèt paske balon an li menm li pa vin jwenn ni a tan, vin fè ke ekip Venezyela a li menm li twouve l nan yon sitiyasyon e adekwat pou l kontni le plis ke posib seleksyon brezilyèn nan. E pi, lè w pran pa egzanp Vinicius, Vinicius touche 50 balon, li pèdi yon dizèn de balon nan match sa a. E se yon sèl drib sou 6 ki reyisi pou Junior Vinicius. E gen yon bagay ki trè klè nan ka Brezil lan ak Vinicius, ak Neymar, ak Rodrygo. Jodi an la Brezil montre klè ke malgre Neymar ap jwe an Arabi Saoudit, Brezil pa ka jwe san Neymar. Sa vle di se yon ekip ki depann de Neymar. Eske lè Neymar pa la nan seleksyon brezilyèn nan li pral bay plis libète avèk de jwè kòm Rodrygo ak Vinicius? Petèt. Men, nou konstate aprè koup di mond 2022 a, Brezil jwe plizyè match amikal kont de nasyon sou kontinan afriken an, ebyen se pat sa. Rodrygo te la e sitou Vinicius te la. e jwè sa yo te pase konplètman akote pou seleksyon brezilyèn nan nan toune afrikèn ke Brezil li menm li te fè apre koup du mond 2022 a. E gen yon bagay ki trè enpòtan, jodi an la lè w ap pale de Brezil, Vinicius se, avèk Rodrygo byen sur, se avni foutbòl brezilyen an. Tou lè 2 ap jwe anndan ekip Real Madrid lan, Yo genyen grand responsabilite anndan klèb madrilèn nan. E si n ap pran soti 2021 pou rive 2023, Vinicius se meyè brezilyen ki an aktivite lè w gade sa jwè sa li menm l ap fè anndan ekip Real Madrid lan. Pa bliye Vinicius an 2022 te uityèm nan zafè balon dò. E si nou pran sezon 2022, 2023 a, se vre genyen koup du mond lan, men Vinicius se kanmenm meyò eleman ekip Real Madrid lan li menm li te genyen sou sezon 2022, 2023 a. Yon ventèn de gòl e yon ventèn de pas desiziv pou Junior Vinicius. Donk si nou gade jwò sa nap wè ke se meyò brezilyen sou 2 dènye ane yo. Men Vinicius ak Brezil, kòm meyò jwò Brezil nan seleksyon brezilyèn nan, se pa sa. Paske enpak ke jwè lan li menm li genyen nan seleksyon, se pa menm enpak sa a ke li genyen nan klèb. Nou pa kapab fè yon konklizyon ativ sou Vinicius ak Rodrygo. Nap pale kan menm de jwò de 22, 23 zan. 23 zan pou Junior Vinicius, 22 zan pou Rodrygo. Mentnan, lè w gade jwè w sa yo, nou pa kapab gentan fè yon konklizyon sou karyè yo ke yo pap fè anyen avèk seleksyon brezilyèn nan. Men jiska prezan poko gen deklik la nan ka Vinicius. Anpil dechè, anpil enpresizyon, Li rete twòp sou lèl lan pou seleksyon brezilyèn lan. Bon, se vre ke jwèt Vinicius se yon jwèt lèl. Men gen yon bagay ki trè enpòtan ke nou toujou pale nan ka Vinicius lan. Tout gran jwè foutbòl, sa k fè fòs yo se enprevizibilite yo. Jwèt Vinicius lan twò previzib. Se yon elye. men ki dwe kòmanse chanje fòmil la. Jwe bokou pli jis. Pran desizyon ki bokou pli jis yo. Enprevizibilite w se rantre nan kè tèren an kòm chèf bann. Bon, se vre Neymar nan kè tèren an pou seleksyon brezilyèn nan nan animasyon an, men kapab gen pèmitasyon. Donk Vinicius rete twòp sou kote goch lan. Eske se paske Neymar la ke responsabilite jwèt Brezil la nan kè tèren an li akse ak Neymar ki se eleman enkontounab lan ki fè Vinicius li menm li rete sou kote goch lan sèlman, petèt. Men jwè lan li menm lè balon an nan pye l, fòk li pran desizyon ki bokou pli jis kòm jwè foutbòl. Pa egzanp, Si nou pran match sa a kont ekip Venezuela a, n ap pale kanmenm de yon jwè foutbòl ki reyisi yon drible sou 6. Di ki pa t youn nan sa ke l pi fò ladan l lan, li pa t bon ladan l. E li touche twò piti balon, 50 balon kanmenm pou yon ekip gen plis ke 70 pousan pozisyon de bal, epi ou touche 50 balon sèlman pandan ou pèdi 13 nan match foutbòl sa. N ap pale de Junior Vinicius ki jwe 79 minit. E li klè ke gen yon Vinicius nan Brezil, gen yon Vinicius nan ekip Real Madrid la. Rodrigo li menm, se pat yon gwo match pou Rodrigo, m panse ke gen yon aksyon 65 e minit de jwe son pas de Vinicius ki te kapab sove match li an, pap li an te konplètman devise, ki te kapab ki tap pèmèt Brezil mennen 2 a 0 kont ekip foutbòl sa, nap pale de ekip Venezuela. Richarlison li klè ke Brezil oblije al gade sak genyen. Jiska prezan nan tèt Dinis, Richarlison devan Gabriel Jesus. Pandan Richarlison pa pi konn jwe ke Gabriel Jesus, m panse nan aspè teknik kestyon an, li ta plis preferab Gabriel Jesus kòmanse ke Richarlison. Men, fòk Brezil al gade ki sa k genyen nan peyi Brezil. Dinis ap antrene yon klèb brezilyen, fò l al gade ki sa k genyen. Paske, nòmalman, Lè w pran sa k ap fèt jodi an la, depi Ronaldo Brezil ap chache, Adriano te bon. Fabiano se dènye jwè ki bay plis ke tout lòt jwè kòm nèf apre l. Sa vle di, pa gen oken nèf apre Fabiano, pandan Fabiano gen limit pa l, ki li menm fè plis pou Brezil depi Fabiano. Ronaldo se elit la. Fred, Nilmar, Tardelli, etc. E ou viv Richarlison, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino pa egzanp. E jwè a trè maladwa. 1 gon yon gwo pwoblèm de plasman. li pa janm veritableman plase l kote pou l resevwa balon vreman, sa se premye bagay la. E lè l arive plase l, li trè maladwa. N ap pale de Richarlison. E lòt ka figi ki antre an lin de kont, si nou pran match kont ekip Venezuela a, se pa t le jan de match ke ou kapab di ke Venezuela te t ap deranje Brezil, t ap monte sou vant Brezil, defans Brezil lan t ap wont, non pat gen sa. Ou pa kapab pale de Venezuela ki te gen tan fò nan match sa. Yo pwofite de aksyon ke yo jwenn lan pou yo mete l nan kan an. Men gon bagay ki trè klè, dabò pwoblèm Brezil lan li kòmanse nan antre je a. Nan antre je a.

de tanzantan le fèt ke gen yon lantè nan transmisyon an, oblije Neymar al pran balon an trè ba. Epi Neymar gen twòp dechè tou. E jiska prezan, le fèt ke Neymar nan kè tèren an, Vinicius vin totalman yon jwè de liy. Sèt son jwè de liy ki ap eseye amelyore l avèk le tan pou l rantre nan kè defans lan, men li rete inikman sou liy lan. Paske Neymar li menm l ap monte sou pye Neymar. Kounye la ou pa kapab di pou Neymar pa nan seleksyon brezilyèn nan. Men gon bagay ki klè, Lè ou bezwen pran ekip lan kòm mèt, menm lè li kapab poze yon pwoblèm taktik, men okazyon ke w jwenn yo, desizyon w fè yo, fòk desizyon w lan jis. E jiskaprezan gen yon Vinicius nan Brezil, gen yon Vinicius anndan ekip Real Madrid lan. Brezil fè 1 - 1 avèk ekip Venezyela a, yon match mwayen pou seleksyon brezilyèn nan, anpil dechè, anpil enpresizyon pou seleksyon brezilyèn nan e vwala Brezil li menm li pèdi 2 pwen kont ekip Venezyela a e Brezil ap gen pou jwe pwochen match li kont ekip Urigweyèn nan se pral yon gwo tèst pou seleksyon brezilyèn nan men an atandan match sa Brezil fè yon trè movè rezilta kote ke l tap resevwa ekip Venezyela a li fè 1 1 avèk ekip foutbòl sa.